Près la ki la, e non pa mwen se Crispin Kissinger e mwen se kòdonatè yon strikti ki rele Oupari. Nou sòti andedan kri nasyonal e ke nou toujou gen yon kalandriye de mobilizasyon e nou vini pou nou denonse egzakteman sa k ap fèt sou popilasyon an. E n ap salye kouraj moun ki viktim yo e n ap salye paran moun ki pèdi lavi yo. E nap di yo la polis pran responsabilite l nan sa kap fèt la paske jodi a si yo peye w demen lè gouvènman sa pa la wap fas ak popilasyon an e kote w al dòmi lè w fini se nan geto a se nan mitan popilasyon w al dòmi kòman w santi w leswa ann pran pa egzanp nou genyen yon jèn ki te nan mitan nou ki pran yon bal devan ona pandan lap frape baryè ona pou l revandike pou grangou pou lamizè yo li t ouvè baryè a yo bo yo ba l yon bal nan tèt. Eske sa se gang li ye? Eske, ann pran pou 47, yon moun ki pran yon bal nan pwèt, yo lage l sou yon pil fatra. Eske sa a se yon gang li ye? Donk, n ap di Ariel Henry, a tout ekip li an, avèk kominote entènasyonal la, pou li pran responsabilite l. Paske, Ariel pa gen anyen l ap regle la, depi lè li kapab mete yon kidnapè nan tèt enteryè, li mete yon dilè dwòg, yon nèg ke yo t ap repwoche konpayi l poutèt li t ap vann blakawout, Donk, se li kounye a ki minis jistis. Yo pran yon granmoun 84 an, yo mete l pou l dirije sante tout yon kominote. Donk, yo pran José Pierre Louis, yo mete l Palè Nasyonal, pandansetan bidjè Palè Nasyonal plis ke jan l te ye sou Jovenel. Donk, yon ekip konsa ki la, se yon ti klik mafya k ap dirije, pa gen kenn rezilta l ap bay avèk Ariel Henry. Sèl jan pou barikad la sòti nan lari an poul retire la se Ariel ki pwale a tout ekip li an paske barikad la li te la deja li te nan lespri n li te nan pye n nou te toujou gen barikad la nou pat ka ale matisan nou pa ka ale laplèn nou pat ka ale bèlè nou pa ka ale lasalin donk nou pa ka ale delma 2 barikad la te toujou la men kounya la Nou di lajenès pran responsabilite l pou l moute barikad la pi wo jiskaske ekip asasen ki la a ale. Li pa avni nou, men li se meyè fason ke nou ka rive eradike sistèm sa a ki la a, kote ke nèg yo ap peze souse e yo santi yo konfòtab avèk 14 fanmi sa a ki la a, kote ke. Yo chak yo se konsil dan 2 peyi diferan kote ke y ap fè bè yo. Yo fin gen franchiz, yo pran, y achte machandiz la, yo vin vann li nan pri nan peyi a byen chè, yo fè kòb yo, y al achte kay, y al y al fè ekonomi nan lòt peyi, epi yo tounen reyachte, yo tounen re-rantre nan dwàn nan ankò san peye. Donk, se jan de sistèm sa yo ki fè jiskaprezan nou nan povrete. Gade pou wè, bidjè edikasyon nasyonal pa janm pi plis non. Pa janm pi plis non, ke frè nèg yo ap depanse la pou yo boule anndan palè nasyonal, pou yo boule anndan primati, pou yo boule anndan yon ministè. Donk se pou m montre w ke nèg yo pa bay valè ak edikasyon, e se sa k fè jounen jodi a nou la. E pèp ki grangou pa jwe. Mwen mwen kont kesyon dechoukay la. Paske mwen di se, lè nou di dechoukay, se pa. Al kraze byen biznis moun sa yo. Paske biznis moun sa yo yo asire yo gen asyans entènasyonal. Okontrè se kòb nou voye yo fè. Se yo answa pou nou dechouke. Se yo pou nou pran pou nou mennen penitansye nasyonal. Donk mesaj la pase, nou di nou menm, n ap pran nèg sa yo nan jou k ap vini la yo pou n al depoze yo palè nasyonal paske plas yo se la li ye.
Manm mouvman kri nasyonal la, E jounen jodi a nou kanpe nan lari an la pou nou pale avèk pèp la, pèp ayisyen an. Ke Ariel Henry depi konbyen jou ki nan lari, ki bezwen yon myezèt. Ke Ariel Henry di se gang ki nan lari a. Tout moun konnen Ariel Henry son òlalwa. Se yon òlalwa kap trete de pezib sitwayen kòm de vagabon, kòm de vwayou. Nou selman ta renmen mande Ariel Henry moun kap manifeste yo se gang yo ye se vre yo se gang paske yo asepte ou menm kom yon delenkan denye degre ap dirije yo si yo pat gang depi lè w te fin di sa w te di a ou pa tap gen plas ou nan primati a paske si w se si pèp la se gang ou menm ou se reprezantan gang yo. Se sa nou konprann ke Ariel Henry se papa gang yo paske se nasyon an ki deyò kap manifeste Ariel Henry kòm yon delenkan li trete li trete pèp la gang Ariel Henry pèp la se gang ou menm kisaw ye m ta renmen pwochèn adrès a la nasyon an ke w di pèp la kisaw ye nou gon mesaj nap voye bay tout polisye yo mesaj la li klè polisye yo Nou abite menm kote ak tout moun ki nam lari a, ki nan lavi chè a, ki nan ensekirite a. Lè bandi ap tire popilasyon an li pa gen pèsòn ki pou pote l sekou. Men chak fwa Ariel Henry bezwen toupizi popilasyon an nou toujou reponn prezan. Nou wè Ariel Henry monte gaz la pou l ka jwenn kòb. pou l achte gaz lakrimojèn avèk bal pou l kontinye toupizi popilasyon an pou l bay poul pou l kenbe popilasyon an nan mizè sa ke l ye a. Nou di jèn gason, jèn fi ki nan kat kwen peyi a, se a nou menm ka dwe deside eske n ap kite Ariel Henry transfòme nou an dè vwayou, an dè bandi kòm li kòmanse trete nou an. Mèsi anpil bokou, mèsi anpil laprès.